Pa di m ke w pa t konnen, sa fè kèlke jou de sela ke gen yon misyon ki retounen sou latè. Se te yon gwoup 4 astwonot ki te al nan misyon vè lalin e sa fè dezyèm fwa ke sa fèt. Byen ke misyon sa a, yo pa t rive desann sou lalin nan, men yo te rete an òbit, sa vle di ke yo te rete ozalantou de. lalin nan. E misyon sa a se te yon misyon ki te ase istorik piske te genyen premyè fwa yon fi, yon moun nwa avèk yon kanadyen ki te al nan misyon vè lalin. Alò non misyon sa a se Artemis 2. E pou kisa yo rele misyon an Artemis 2? Sèke premye misyon ki se te Apollo 11. Yo te bay non sa a pou fè referans avèk dye sa a nan mitoloji grèk la, ki se Apolo, ki reprezante limyè, ki reprezante solèy, ki reprezante konesans avèk anpil lòt detay. Yo te chwazi pou yo te rele misyon sa a Artemis paske nan menm mitoloji grèk sa a, Artemis se sè jumèl Apollo. Sa vle di se yon kontinuite de premyè misyon. Alò fò nou note ke se pa premyè fwa ke yon jan de misyon konsa fèt. Apollo 11 se te premyè fwa ke yon imen te touche la lin, te desann sou la lin. Men anpil moun gen konfizyon sa, se pa premyè fwa ke te gen yon misyon ki t ale vè la lin. La Risi nan peryòd URSS te fè sa avan Ameriken, men yo te voye yon navèt 100 moun, se te yon misyon robotize, li pa t gen moun ladan l. Men Ameriken vin fè sa, se premye fwa ke yon imen touche tè a, se te nan misyon Apollo 11, men nan misyon sa a, Artemis ii yo pat touche la lune paske wòl yo misyon yo se pa vrèman gen rapò dirèk avèk la lune pou ane sa men se plis prepare misyon yo vè mars se te nan yon kad kote ke yap eseye pou yo wè kòman ke sa ka fèt lè ke yo prale nan mars alò nou konnen ke mwen pa yon syantis mwen pa yon astronot. Alò poukisa ke map pale nou de kesyon misyon sou la lune alò ke se pa domèn pam? Alò pwiske ou konnen Lifon Pose se yon platfòm ki itilize fotografi kòm twal de fon pou kapab enspire ou, aprann ou e an menm tan divèti ou, alò se nan optik sa ke nou itilize misyon sa pou nou kapab montre ou. Ki enpòtans fotografi genyen nan misyon sa e ki enpòtans ke fotografi genyen avèk limanite? Alò, pou n kòmanse, si tout fwa ou son moun k ap itilize Nikon, leve men w anlè menm jan avèk mwen, paske se Nikon ke yo itilize pou yo te ale nan misyon sa a. Se te Nikon Z9 avèk D5. So mwen gen pou mwen fè yon show spesyal pou m montre nou poukisa m pa vle show yo twò long se sak fè ke gen de detay m pap rantre twòp ladan yo men m gen pou m montre nou poukisa spesifikman se de kamera sa yo ke yo te chwazi pou yo ta ale nan misyon sa epi tou si w te si w itilize iPhone m panse ke ou ka fè yon ti leve men w tou but I don't know nèg sa yo genlè poko janm konn sak rele galaxy a m tande se iPhone y ale bagay but. Si w itilize iPhone, ou ka fè yon ti leve mwen tou. Alò, wi, majorite imaj ke n ap gade pou nou kapab konprann misyon sa, se gras avèk fotografi. Nou wè depi nan peryòd Apollo 11, fotografi te toujou jwe yon wòl ase enpòtan, kote ke li fè nou wè bagay ke nou pa t ap janm ka wè. li ede nou prezève memwa e li ede nou konprann lasyans pi byen. Se sa k fè ke nan Life on Pose, nou pa itilize fotografi sèlman kòm yon zouti, men nou itilize l kòm yon langaj, de fason pou nou kapab dokimante lavi, pou nou kapab konprann mond lan e an menm tan tou pou nou kapab bay sans avèk chak moman nan egzistans nou. Se sa ki fè ke nou di w ke fotografi. li ase enpòtan se sak fè li enpòtan lè ke wap gade yon foto pa jis gade fason estetik sèlman pa jis gade bèl men gade istwa ki dèyè foto sa paske chak foto gen yon istwa e chak istwa merite pou li Prezève fotografi enpòtan, li ede nou sonje de moman ke nou pa ka reviv ankò. San foto, gen anpil moman ke nou pase nan vi nou, non sèlman nou pap ka sonje yo, men an menm tan tou nou pa tap ka pataje yo. E lè nou di pataje, nou pa pale de pataje sou Facebook, men se pataje de yon jenerasyon a jenerasyon. Se menm jan pitit ou. te nan vant ou e pitit ou gen 5 an kounye a, waw, lè ou pral pataje de moman pou montre pitit la lè l te nan vant ou men kijan ke ou te fè foto, men kòman ou te renmen l, men kòman ou tap chouchoute l depi lè l te nan vant, sa se de mesaj, se de istwa ke wap pataje e jodi a yo se yon moman, demen yo pral istwa, men istwa sa aprè demen. li pap istwa ankò li pral tounen legasi li pral tounen eritaj pou lòt jenerasyon kap vini alò se ti kontni sa kem te pote pou jodi a m espere ke ou te renmen li e m espere tou lè w fin gade l tou si w pot ko subscribe si w pot ko swiv frendz pr fotografi sou tout platfòm yo IG facebook avèk tiktok si w pot ko. Follow si w potko subscribe Life on Pose Podcast sou YouTube. Nou bezwen grandi kominote a, wè ki tip de kontni ke n ap pataje, wè se de bagay ki enpòtan, de bagay ki ka fè w ri men ki ka fè w aprann tou. Men nou bezwen sipò w. M kwè nou a 450 moun sou YouTube e nou espere ke ou menm k ap gade la ou se 451 moun. M pa konn si m pa gentan gen plis men m espere ke ou ede nou grandi chanèl la. Mèsi pou tan ou ke w te pase avèk nou. Alò, rete pozitif. Si ou se yon moun ki ap swiv nou, w ap konnen ke n ap fè yon konkou fotografi aktyèlman la k ap dewoule. Si w bezwen konnen plis, ale sou platfòm yo, ale sou rezo yo, w ap wè tout enfòmasyon yo. E rete konekte, li enpòtan, puiske nou genyen lòt konkou ki pral. kontinye ki pral kòmanse konkou sa ap fini le 30 me e nou gen lòt konkou ke nou gentan planifye ki pral kontinye so rete pozitif rete konekte avèk nou mwen renmen nou anpil epi put life on pause.